Ayisyen konsène, konbatan, tout sòlda nou yo, leve kanpe pou nou defann enterè goud la. Labi Mawon pote yon lòt edisyon pou ou sou inisyativ pwojè Tounen Lakay la. Lanbi Mawon vle remèsye tout ekip li a, tout sipòtè l yo. Mèsi bokou si w te gen chans gade dènye videyo nou te fè yo, rezon nimewo 1 a nimewo 11 ki pou ankouraje konpatriyòt nou yo, refijye ayisyen k ap viv aletranje yo pou yo mete tèt yo nan pi bon pozisyon. pou yo kapab kòmanse panse a fason yo kapab itil peyi yo. E nan dènye videyo nou te pataje avè w la, nou te pale w de jenerasyon pèdi a ki se nou menm ki gen 30 an e plis ki te nan pozisyon pou nou nan yon pwen oubyen yon lòt pou nou pran desizyon pou nou vote pou chanjman nan peyi a men malerezman nou te fè yon lòt desizyon oubyen nou te chwazi pa t egzèse dwa sivik nou. Jenerasyon pèdi sa nou vle di w tout jenerasyon ka pèdi men espwa toujou la espwa pa pèdi se sak fè nou te raple w ke w kapab mete tèt ou nan pozisyon pou w ankadre jèn yo epi pou sa nou menm nou pat fè a pou yo menm yo ka fè l pou nou ka sipòte yo yo menm si yo vle yo pran lòt desizyon si yo vle pran pran desizyon pèsonèl ki ka nan avantaj peyi a ki pou nan enterè peyi a, nan enterè pèp la, nan enterè ekonomi nou an. Se sa k fè n te di w, menm si espwa ka pèdi pou, menm si pitit nou yo pa wè sa, pitit pitit nou yo a wè sa, alò nou. Pa pèdi espwa, nou dwe kòmanse panse nan avantaj peyi a, panse nan enterè peyi a pou nou ka ba jenerasyon apre a espwa. Jodi a, sa nou pote pou ou se rezon nimewo 12 ki pou ankouraje konpatriyòt nou yo pou yo kòmanse panse nan enterè peyi a, nan enterè ekonomi nou an. Imajine w kòman ke anpil nan nou jwenn posiblite pou nou vwayaje nan peyi blan, men gen yon bagay nou pa fè ide avè l, imajine ke. Si vreman peyi etranje sa yo peyi blan sa yo te vreman sousye a peyi pa nou ou byen yo te vreman ap ba nou avantaj ki pou benefisye non selman tet nou fanmi nou avek peyi nou tou imajine w ke le blan pran kob nan men w li ba w yon grenn viza ou konn sa l fè Yo reklame ke y ap ba w opòtinite pou kite lavi chè nan peyi w, gè ekonomik ke yo yo kòmanse nan peyi nou an ki pa ka fini depi dèzane a. Yo swadizan ap ba w opòtinite pou pou kite peyi a pou jwenn pi bon opòtinite nan peyi yo. Men imajine w, lè w kite peyi a, ou kite zanmi w, ou kite fanmi w, yo divize w avèk fanmi w avèk zanmi w. Se sa k fè lè yo di. Y ap divize pou yo renye a. Anpil nan nou pa panse sa, anpil nan nou pa fè ide a, men nou konnen otomatikman nou pile tè peyi etranje yo. Tout bagay se paradi, tout bagay, tout pwoblèm yo rezoud. Men, fanmi w avèk zanmi w ke ou te gen bòn relasyon avè yo a, ou kite yo, men ou pa konn sa k devni de yo menm. Anpil nan nou pa kominike avèk zanmi nou, avèk fanmi nou lè nou vwayaje. Sa vin kreye yon divizyon, sa vin kreye yon mank de konpreyansyon antre yon lòt, se sak fè anpil moun panse lè konpatriyòt nou yo, lè refijye nou yo rive nan peyi etranje yo, yal panpannen, yal bwè kòb yo, men nou pa janm eseye ede yo konprann ke sa nap fè a, malgre nou nan yon pi bon pozisyon pou nou ba tèt nou yon pi bon opòtinite. Men, bagay yo pa toujou, bagay yo pa toujou siwo myèl, yo pa toujou syèl. Se sa k fè nou menm nou dwe rete an kontak avèk zanmi nou, fanmi nou yo pou nou ede yo konprann ke n ap eseye travay pou nou non sèlman amelyore lavi nou, men yo menm tou bay opòtinite. Paske, dapre sa nou konnen, refijye ayisyen k ap viv nan peyi etranje yo, yo sipòte yon majorite nan ekonomi nou an. Kidonk, se nou menm, jan n te di a, ki pou fè devwa nou pou nou ede moun lakay yo konprann ke nou pa abandone yo e n ap travay kon mèt Janjak pou nou non sèlman mete tèt nou nan pi bon pozisyon pou nou jwenn travay pou nou edike tèt nou lè n rive nan peyi blan men yo menm tou nou kapab kreye opòtinite pou yo. Se sa k fè nou di w, pou rezon nimewo 12 la, sou inisyativ Pwojè Tounen Lakay la, nou vle ankouraje refijye ayisyen k ap viv nan peyi blan yo, nou vle di w konsa, pa kite opòtinite, fo opòtinite nan peyi etranje yo fè w divize avèk fanmi w, avèk zanmi w. Nou konnen bagay yo di kanmenm, men nou pa ka abandone chan batay la konsa. Se ede tèt nou avan lè fini syèl la ap ede nou. Janm te di w la, si w konn priye, si w konn al legliz ou konn priye, priye diferamman pou peyi a, si w te konn fè maji, jete dlo, trase vèvè, kenenpòt sa w konn fè a, fè l diferamman, plis ou mwen w a wè yon lòt rezilta. Aprè 2 tan, ou pa ka fè, ou pa ka fè bagay la menm jan an. Jan m te di w la, nou pa vle fè videyo yo twò long paske nou pa vle mesaj yo pèdi nan videyo yo. Men, nou te pote pou ou rezon nimewo 12 sou inisyativ pwojè Tounen Lakay la ki se Pa kite fo opòtinite nan peyi etranje yo fè w divize antre fanmi w avèk zanmi w. Pa kite, pa kite sa kreye divizyon antre ou menm, antre ou menm ak fanmi w avèk, ou menm avèk zanmi w. Paske nou konnen. Opòtinite nan peyi blan yo, yo fè nou bliye valè kiltirèl nou. Ok? Si anpil nan nou sonje ke yo di manman nou a papa nou konn di nou lè n al kay vwazen an pa pale pa pale kay nou mal, nou menm nou twouve tèt nou nan yon sitiyasyon strès nan peyi a, mekontantman nou vin twouve avè yo nan peyi blan yo, yo fè n ap pale pwòp pwòp kay nou mal e nou bliye nou bliye valè kiltirèl sa yo. Lè w al lakay, lè w al lakay vwazen, w pa pale kay ou mal, oke. Avèk tou, lè w al, anvan w al, anvan w al lakay vwazen, ann panse a sa, anvan w al lakay vwazen an, lè w te timoun, spesyalman nan vakans oubyen pandan wikenn yo, manman w pa toujou di w, netwaye lakay ou, oubyen netwaye chanm ou, netwaye lakou a, pase bale. Wouze lakou a anvan w al anvan w al kay vwazen an, paske ou pa ka chita kay vwazen an lèfini travay lakay ou pa fèt. Panse a sa, konpatriyòt nou yo. Refijye ayisyen yo. Refijye ayisyen strès lavi di fè fè yo bliye fanmi yo, zanmi yo nan nan peyi yo. Panse a sa. Manman nou, grann nou yo, papa nou, matant, tonton nou toujou konn ap di nou, lè w al lakay vwazen ou pa pale lakay ou mal. Avèk lè devan lakay ou poko netwaye, lè anndan lakay ou poko netwaye, lè kabann ou poko fèt, lè vaz pipi a poko jete, ou pa ka al panpannen kay vwazen, ou poko ka al jwe avèk ti vwazen yo, avèk ti vwazin yo nan katye a. Se sa k fè n ap di w panse a sa, rezon nimewo 12 la ankò nou raple w se ke nou menm nou pa dwe kite fo opòtinite nan peyi etranje yo kreye divizyon antre nou menm avèk zanmi nou avèk fanmi nou ki nan peyi lakay nou. Kidonk, an n kontinye panse pou peyi a, an n kontinye panse nan enterè peyi a, nan enterè ekonomi peyi a pou nou ka rive nan yon pwen ke nou kapab wè. Jan nou ta vle sosyete nou an ya se konsa l ye. Nan rezon nimewo 13 la nap vin avè pou pwochèn fwa nou moute sou sou live la nap diw ke nou gen mesaj pou tout moun mesaj pou pwotestan vodouwizan pwofesyonèl elit tout sa w ye nou gen nou gen mesaj pou ou men nan pwochen videyo a nou gen yon ti mesaj spesyal pou mizisyen nou yo. Mizisyen nou yo fè bèl mizik men gen yon bagay ki manke nan mizik yap fè a depi dè tan ok mèsi bokou dèske te gade video sa patajel avèk zanmiw fanmiw pale yo de òganizasyon lbi maron ayisyen ki gen inisyativ pwojè tounen lakay la epi wa di nou sa ou panse mèsi bokou nan non zansèt nou yo nan non granmèt la nou remèsyew.